Presizeman les gens celibataires. Leurs droits dans la constitution haïtienne. Et aujourd'hui, Jonathan nan kabinè Patrick Laurent avèk Mesye Ovid Olivil Pierre Riche. Bonswa Mesye Pierre Riche. Bonswa, bonswa zanmi mwen. Nou di bonswa a tout moun ki pral genyen pou koute emisyon sa. Deja si w tap gen yon ti prezantasyon w tap fè pou piblik mwen an kòman w tap prezante tèt ou silvouplè? Bon alò non konplè pa mwen se Pierriche Olivil mwen se avoka mwen nan bawo de pòwoprens mwen se manb kabinè Patrick Laurent et Associé e kòm mwen genyen e kòm mwen fè lekòl nòmal siperyè tou mwen se pwofesè mwen ansenye literati avèk filozofi epi mwen ansenye nan lise Jean Jacques men il faut le dire aussi par dessus tout mwen se yon kretyen de konfesyon de fwa batiste. Ahh mèsi pa gon pi bèl prezantasyon m te ka tann ankò. Vrèman li pale de tout bagay. Janm te di l la, jodi a nou pral pale de dwa sivik moun an jeneral, men nou pral nou pral pale e plis pou moun ki selibatè oubyen eta chak moun swa ki marye oubyen ki vèf oubyen ki te marye k divòse whatever. Men la nap pati pou premye kesyon nou envite a prezante l deja. Quand on parle d'état matrimonial, a quoi fait on référence réellement Mesye Olivier? Bon, alò fò nou di, menm jan yon moun pa ka pa gen nasyonalite, sa vle di pa gen moun ki apatrid, men se menm jan an tou, depi ou fèt, ou kòmanse grandi, rive a yon sèten laj, ebyen ou gen yon eta matrimonyal. Ou kapab selibatè, ou kapab marye, ou kapab. Divòse pou w kapab vèf. Donk se diferan eta matrimonyal sa yo yon moun ye. Ou byen w se yon seliba. Lè m di ou nan seliba sa vle di ou poko janm ebyen angaje w nan inyon konjigal avèk yon fi. Men kòm kounyela Nou nan yon espas m ta di nan mond lan son kesyon de dwa de lòm lè nap pale de kesyon sitiyasyon konjigal lè map pale kòm kretyen ki konnen sitiyasyon konjigal yon moun se oubyen ou selibatè oubyen ou marye men maryaj la se avèk yon moun de sèks opoze ke nap viv map pale an kretyen oubyen ou son vèf.

Brèf, yon nèg kapab fini se oubyen yon selibatè, oubyen yon divòse, oubyen yon mare, oubyen yon sè, yon vèf, oubyen yon doud. Ok.
Vwala, kesyon an te trè presi e vrèman m renmen jan w reponn kesyon an. Kisa konstitisyon ayisyèn nan di sou dwa chak moun ki gen stati sa yo? Alò, fò nou di ke konstitisyon ayisyèn nan ki se lwa mè, Li pa vrèman rantre nan kesyon patikilyè sa. Men se pito kòd sivil nou an ki reglemante kesyon stati matrimonyal chak moun.
E sa k fè, nan kòd sivil nou an, lè w kòmanse pran atik 1180 a monte, kontinye jiskaskò y an 1300, byenke fò m di odit moun k ap al tande emisyon sa sè ke le 9 avril 2020, Prezidan Jovenel, dalò an egzèsis kòm prezidan, te pran yon dekrè ki modifye, ebyen, rejim matrimonyal yo. Men, jiska dat, ebyen, rejim matrimonyal ke moun genyen nan Kòd Sivil nou an, se oubyen ou se yon, oubyen Oubyen ou chwazi rejim kominote legal, oubyen kominote kominote ki redwit ozakè, oubyen ou chwazi rejim separasyon dè byen, oubyen ou chwazi rejim kominote inivèsèl, oubyen ou chwazi rejim total ki fè ke se 5 rejim matrimonyal sa yo ki genyen nan lwa nou an. Se rejim kominote legal ki rele rejim de dwa komen. Rejim sa li menm, lè w pral marye, lalwa fè obligasyon fò w al ka yon notè pou w kapab siyen yon kontra de maryaj.
Mentnan, si w marye, ou pa al ka ankenn notè pou w siyen ankenn kontra maryaj, Ebyen otomatikman par defo yo tou marew sou rejim kominote legal la. Lè sa se paske ou pat al fè kontra. E sak fè tou lè wal fè kontra lè sa ou pale de rejim konvansyonèl lè sa wal ka notè la ou di notè la map marye a fi sa map marye a nèg sa men kòman nap deside pou byen nou yo ebyen pataje kòman nap deside jere byen nou yo pandan maryaj la E lè mari a vin kraze. Si l ta kraze. Vwala, si l ta kraze, piske gen plizyè rezon k kapab fè yon maryaj kraze, sa yo rele dissolution du mariage. Ki fè ke gen rejim kominote legal la, kote ke, ebyen, lè nou marye, tout sa nou fè, tout byen nou fè ansanm pandan nou marye a, si bagay la vin kraze, Epi lè yap pataje li nap pataje li mwatye mwatye. Men ok sa vle di kisa si pa egzanp m te gentan gwo byen byen avan maryaj la li ka pa anndan maryaj la li gendwa rete deyò. Ou byen konprann wi, ou byen konprann, nan rejim kominote legal la, ebyen selon e tèks de lwa la, tèks de lwa nan kòd sivil la efektivman yo di ke byen ki ou aki avan le maryaj ne tombe pas en communauté bon sof si ou menm ou deside fèl antre nan kominote a men tout kote genyen sitou lè gen imèb pa egzanp kay tè ke w genyen li pa rantre nan kominote a men fò m di tou pa sèlman byen ke w te achte a pwòp pa w se sa w rele byen a ki a tit onere w achte avèk pwòp kò w men tou tout byen papa w manman w kite pou ou kòm eritaj. Tout byen ou fè w kado, sa vle di an donasyon, byen sa yo tou, yo p ap tonbe an kominote, yo rele yo lè byen pwòp. Ki fè ke, menm si w te genyen senkantan, karantan, santan marye a yon moun, papa w vin mouri, li kite yon bann tè pou ou, yon bann kay pou ou, moun sa a pa ka di li nan byen sa, piske se byen ki aki pa siksesyon oubyen eritaj. Oubyen byen ke yo ba w pa donasyon, yo fè w kado, oubyen byen ke w te gentan genyen avan ou te marye a fi a ou a gason an, ebyen li pa antre nan kominote a. La sa n ap pale de rejim kominote legal la. Mentnan genyen rejim separasyon dè byen. An jeneral, si pou rejim kominote legal la, si w pa chwazi yon twou bawoul, men rejim separasyon dèyè byen lòt lòt rejim yo sou se ou pou chwazi yo. Se kay notè pou ale tou dayè pou fè chwa a. Men kounye a la fò moun nan konnen l pa egzanp gen yonn ki natirèlman ou m ka di abityèlman se li menm majorite tout moun pran pase se li menm ki nòmal pou yo pase tout moun ap pran l. Men kounye a yon moun ki pa ka fè diferansiyasyon an kounye a èske li ka di men kisa l bezwen men kisa l bezwen. Bon alò ou konnen Jeneralman an Ayiti patikilè moun kap marye yo pa al wè avoka, yo pa al wè notè. Men sa yo pa konprann nan, zak sa ke yo pral poze a ki se maryaj la, li pral gen enfliyans sou tout sa yo pral fè pi devan. Sètadi tout byen ke w pral genyen, li pral gen enfliyans menm sou ou antanke moun, piske imedyatman ou marye, enben ou genyen ou ansanm dobligasyon pou respekte. Sa k fè, mwen menm se kretyen m ye, anndan legliz yo, trè souvan nou kapitalize sou fòmasyon pou jèn yo. Paske anpil fwa, lè moun ap marye, li tèlman renmen moun li, li pa poze kesyon, men nan sa l pral rantre a tou li pa konnen l. Paske se lalwa ki pral detèmine Kòman nou pral jere byen yo? M chonje atidegzanp, m te al patisipe nan maryaj yon zanmi m, epi pandan misye t ap abiye, misye poze m kesyon. Misye di m, A, mèt la, si mwen te gen yon byen anvan m marye, èske madanm mwen nan byen sa a? Lè m di misye non, misye tèlman kontan, m sezi. M t ap kontan tou. Kounye a m p ap kontan ankò, men avan m t ap kontan. Alò, ou konn antanke kretyen, Sa te fè m konprann ke misye genlè gon pwoblèm, misye genlè pa fin sur nan sans ke si pou fi a ta nan byen an sa ta bal pwoblèm oubyen ankò misye genlè gen enpresyon ke petèt ke fi a ebyen pral yon obstak pou li nan byen sa yo. Ok, pandan w di sa, m wè sa egzanp nou sot bay kounya la, m tap kontan, men poukisa? Mwen menm, poukisa m tap kontan, se paske kounya a, Gen de moun ou marye avè yo, bon m ka di pou tan an, paske m viv maryaj k ap kraze bò kote m, pou anyen, dèfwa s on twonpri senpleman ki kraze yon relasyon, dèfwa si w te gen w byen avan, ou te konstwi, ou te pase mizè pou li, gen de moun ki pa menm vo w lapèn pou w mete l anndan byen an. Petèt aprè w ka rantre l, paske w twouve l nòmal, on moun ou gen ventan, trantan avè l, ou gen w byen se nòmal pou l gen tout dwa sou tout byen w genyen. Men avan gen de moun ki retisan, m pa gen pwoblèm a sa. Alò, ou konnen, jeneralman rejim kominote legal la ki se rejim de dwa komen pa defo a tou, ou pa chwazi, ou pa al kay notè. Èpi pou chwazi a se kay notè pou ale. Donk depi ou pa chwazi, yo tou ba ou l. Men se moun ki pa genyen gran mwayen, se m ta di. Pou peye yon avoka?
Oubyen, non pa sèlman pou peye avoka. Oubyen moun nan se kretyen, lè sa li pa mete aksan sou byen, li mete aksan sou lanmou pale kretyènte, oubyen moun nan tou li pa gen anyen an tèm de kapital. Men, men moun ki ki gen kòb yo, pa egzanp lè lè vedèt, sa rele star yo, moun ki gen anpil lajan yo, jeneralman yo marye sou rejim separasyon dè byen. Ki fè ke, menm si w wè moun sa ap marye, divòse, remarye, divòse, byen yo toujou rete entak. Ok, vwala.
Kounye a m kòmanse. Paske se byen pwòp pa l li ye, Nan rejim fason dè byen an se kò yo ki marye men byen yo pa marye. Kounya m kòmanse konprann poukisa gen 2 gran star entènasyonal kap marye 5 a 6 fwa. Vwala. Pase byen yo pa touche reyèlman. Jistement paske patrimwàn yo pa touche. Ok. Natirèlman nan tout rejim maryaj sa yo la lwa fè obligasyon la mise en commun nan sans ke nou marye fò nou peye yon kay pou nou rete, fò n achte yon kay pou nou rete, si nou gen timoun fò n pran swen timoun nan, fò n voye l lekòl, fò n fò n fò n okipe li. Lalwa fè obligasyon pou moun sa kèlkeswa rejim pou chwazi a, kèlkeswa rejim nan, piske fò pran swen timoun yo, men fò gon kote pou pou pou pou nou rete. Lè sa nou ka mete ansanm, nou achte kay, pou lè sa nou la, nou nou peye lekòl timoun yo, nou pran swen timoun yo. Men aspirate avèk kapital nou, patrimwàn nou, sitou nan rejim separasyon dè byen an, chak moun konsève sa ou te antre, sa ou sòti avèl. Alò fò m di tou, si w fè dèt tou, Dèt wap rete dèt paw li pap dèt lòt moun nan paske nou nan rejim separasyon dè byen. Ok pase dèt la te ka antre ladann nou nou vin fon sèl.
Se ni aktif ou ni pasif ou ki rete pou ou a di ou antre pa egzanp m te marye a yon fi la m te gen 100 mil dola m te genyen 3 kay lèm tap marye avèk li lè nou divòse m pral ak kòb mwen si l toujou la m pral avèk kay mwen si yo toujou la. Men, pa kont, si nou te fè byen ansanm pou les besoins du ménage, du foyer, nou te achte yon kay ansanm, nou te fè lòt bagay ansanm, lè sa a, lalwa di kòman bagay sa yo, yo pral pataje. Men de tout fason, sè ke rejim separasyon dè byen an, se rejim moun ki genyen posiblite, ki gen gran envestisman, ki di tèt yo, Ebyen m ka kraze sa a nenpòt ki lè, madanm nan ka kite m nenpòt ki lè, Mari a ka kite m nenpòt ki lè, pou mwen pou m pa gen pwoblèm nan patrimwàn mwen, pou moun pral ale avèk yon valè ladan l, epi yo chwazi rejim separasyon. Ok, m konprann kounye a, m kòmanse konprann pi byen, paske anpil fwa m wè moun ap marye legliz, petèt ke yo neglije pati sa a, jan w di l la reyèlman. Wi men pastè yo tou.

Donk lè w pral marye se pa sèlman w renmen moun nan, kò moun etc. Men fò w ta konnen tou kisa ki reji ebyen bagay ou pral rantre ladan l lan. Pase gen anpil moun se lè w fin marye pa egzanp moun nan ap vin konnen, m ap pran le ka pou Pou medam nou yo, se te kon te gon pratik an Ayiti, yo konn di medam yo, ah depi ou pral marye a yon nèg, fò nèg a fè, fè nèg a achte tè, fè, fè kay avan pou w mete w. Men l pa gen enterè medam yo. Paske si nèg a marye, si nèg a gentan gen kay li, li gen tè li, ou vin jwenn nèg a nan, nan, nan, nan. nan kay la ebyen jou gen divòs ou pa nan ou pa nan ou pa nan kay sa Men ou pa nan ok tè sa.
Pandan w di sa banm tou pase sou sa, m konn tande yo di kay sa yo ka pranl pou timoun nan, yo ka pran avoka pou yo pranl pou timoun yo Alò fò avèl. m di ke lalwa di madanm pa eritye mari. Mari pa eritye madanm. Sof si
nèg la oubyen nèg la oubyen fi a te deside, tèl byen m genyen, m ap bay madanm mwen li oubyen tèl byen m genyen m ap bay mari m li. Men apa sa, selon rejim ke w chwazi a, m ap sitou pale de rejim kominote

oh.
Toutotan papaw manmanw pa mouri ou paka vin di papaw baw byen paw la paske ou se erityel ebyen dwa sa ouvri ou ka kòmanse jwi de dwa siksesoral sa se lè papaw ak manmanw m di papaw ak manmanw paske si papaw mouri manmanw rete si nou te nan rejim kominote legal ebyen manmanw gen 50 pousan nan byen k rete a papaw gen 50 pousan men nan lè sa ou ka rele manmanw tribinal si n pa antann nan pou nou. fèl ba ou 50 pousan pa papaw la men pal la ou pa ka mandel li tout otan li menm li vivan siksesyon l ap ouvè se lè li mouri ki vin fè ke lè yon fi kounye la marye avèk yon nèg e sak fè an ayiti sosyolojikman medam yo konn di konsa ke maryaj 20 pitit 21 paske la lwa pa fè fi a eritye maril ni maritye madanm nan paske si ou marye a yon nèg ou pa gen pitit avèl lèl mouri siksesyonl vin ouvri kounye la menm sil te marye avèk ou sil pa gen pitit 50 pousan pal la pral jwenn paranl dabò manmanl avèk papal si moun sa yo mouri li pral jwenn frè sè
donk sa vle di anpil fi konn vrèman retoune Pete les plombs lèw tande ke nèg la mouri men fi a mouri sa sa depan de de ki konjwen ki mouri a manmanl ak papal vin dèyè byen pal la fi a konn ap di ke li mal a maril se bèl fè avèk maril ebyen non la lwa di kòman pou byen yo separe lòske genyen lanmò ki rive youn nan de konjwen yo e ke pat gen pitit men si gen pitit. Tout rès moun dèyè yo, kit se te granmè, granpè oubyen manman moun ki mouri a, frè, sè, tout moun sa yo, yo tonbe otomatikman, yo pa gen okenn dwa, tout revyen o zanfan. Ok.
E bon, m panse ke nòmalman, premye pati a fini la, e m ap, m ap di kisa pou m fini premye pati a. Nòmalman, lè w ap pran je, lè w ap pran desizyon sa yo, nòmalman, ou, ou ta dwe konsilte yon kabinè avoka oubyen ou konsilte yon avoka pou avan maryaj oubyen nenpòt sa w ap pran depi w twouve li li gen li dwe gen pwendvi legal ladan l ou dwe tcheke moun sa yo paske e yo menm ki konn dwa sa yo epi jan nou konnen l nan dezyèm premye pati a toujou fini avèk yon mizik e semèn sa m gen chans pou m pwopoze nou yon mizik ke m tande semèn nan sou dènye albòm Baky a ki se vrèman yon mizik vrèman enteresan lè l tounen m ap bay tit la.

Nou retounen avèk dezyèm pati a jan jan nou te konnen l lan. La n ap pale de dwa moun an jeneral men nou nou chita sou sa ki konsène eta matrimonyo yo. Pa egzanp on moun ki marye ki selibatè men ou konnen emisyon an se selibatè yo alò nou fokis sou moun ki selibatè yo vrèman dwa yo kisa yo dwe konnen e ou te konnen on moun ki pral marye Suggere l epizòd sa oubyen suggere l emisyon sa paske li poko marye li selibatè toujou li poko marye suggere yon lòt moun ou konnen ki selibatè kap enterese avèk emisyon sa dayè emisyon an fèt se pou moun ki selibatè men pi presizeman pou yon moun ki pa gen moun nan vi l ditou paske depi w poko marye jan mèt la te di l nan premye pati a ou selibatè a Bonswa chè mèt m tounen avèk dezyèm pati a bon map pati pou yon lòt kesyon. Kilè yon moun selibatè dapre lwa ayisyèn nan? Yon moun ki selibatè se yon moun ki poko janm angaje li santimantalman avèk yon lòt moun. Sa vle di kisa? Sa vle di li pa ni nan konkibinaj, li pa ni marye, li pa ni divòse, li pa. ni vèv. E sa n te di nan debi emisyon an, eta matrimonyal yon moun se sitiyasyon konjigal moun nan o rega de lalwa. Depi yon moun ou grandi, ou nan 16, 17 an, 18 an, 19 an, 20 an a kontinye, ebyen ou pa janm fè zafè, jan yo di an Ayiti a, nou pa gen fi nan kay, ou pa janm marye, Si w pa t marye w pa ka divòse. Brèf, Eben Redo selibatè. Men fò n fè yon ti ouvèti pou nou di ke an demografi ki se pati nan syans lan k ap etidye kantite ak kalite karakteristik popilasyon k ap viv atravè lemonn,

Yo rele l selibatè ankò men tèl lè pa leta nan sosyete Ou gon lòt stati. Wi au regard de la loi depi ou poko janm fè zafè menm ou se selibatè men depi ou te marye yon fwa menm si ou te divòse ou te separe yo pa konsidere w kòm selibatè ankò lè sa ou vin gen lòt non ou pa selibatè piske ou te gentan gen madanm deja lè sa si ou te marye yo pral rele w divòse. ok.
Si ou marye madanm nan mouri oubyen mari a mouri lè sa ap rele w vèf oubyen oubyen vèv ok men toutotan w pa marye ou rete selibatè an frans bon m bay ti enfòmasyon sa an frans. E gon enstiti ki la pou pou chèche enfòmasyon sou kesyon moun ki selibatè yo. Alò, se Enstiti Nasyonal Detid Demografik an Frans. Yo di konsa ke depi moun rive senkantan, ou pa janm marye, ou pa met fi nan kay pou tout moun konnen, yo di w se yon selibatè definitif.

E fò n di ke ant seliba e chastete, moun nan gen dwa selibatè, men l pa nan sitiyasyon de chastete, sa vle di, menm si l pa gen de fi koni ke tout moun konnen, li nan ka avè l, men li genyen fi, li gen mennaj, moun sa a, yo di moun sa a toujou an aktivite seksyèl, paske yon seliba li menm, li ta sipoze pa an aktivite. seksyèl. Vwala, sa vle di lè m fè 1 an m di m bon jan selibatè lan nou pa janm kwè m nan vwala. Pa gon lòt jan w ka defini m se konsa w ka defini m. E m ap di m ap di mèt la m ap poze mèt la yon lòt kesyon pase m wè l te kòmanse avè l nan debi a. Vrèman a ki laj yon moun ka marye pou pi bonè an Ayiti? Pase m te wè w kòmanse a 16 an. Wi, alò, e, legalman, se apati de 18 an ou ka kòmanse poze lè zak de leta sivil. Legalman sa 18 an, an Ayiti, selon la konstitisyon ayisyèn de 1987 amande. Lè zak de leta sivil se apati de 18 an. Men pa kont, konn genyen ti moun ki tonbe ansent avan 18 an, lè sa, yo konn rele yo des mineurs émancipés. Ok ka spesyal. Bon de ka spesyal lè sa e yo otorize yo pou yo kapab poze de zak pa egzanp marye son ak leta sivil wi donk lè sa yo otorize yo pou yo poze ak ke yo pa sipoze poze piske se minè men legalman se 18 an an Ayiti pou yo kapab poze de zak leta sivil. Ok on moun ki fiyanse eske leta rekonèt fiyansaj?
Alò, lalwa pa imikse l nan kesyon fiyansay. Men m sonje lè m te fakilte de dwa, yo te di nou nan yon kou dwa sivil, alò lò, lò, lò, lò w fiyanse avèk yon fi, plis ann Ayiti, lè w fiyanse, gen pwomès de maryaj. E si fi a ka etabli ke w kreye l prejidis, ou kreye l tò, Puisque ou te fiyanse avèl ou vin kite sa li kapab ta tradiw la jistis pou sa. Men a la verite se pa de ka nou jwenn nou jwe nan tribinal e pa gen twòp garanti ke sa pral abouti a anyen puisque la lwa pa vrèman
enplemante l pa vrèman statye l. Donk se a pati de lè w angajew nan yon lyen matrimonyal nan yon lyen konjigal Apati de la, la lwa li kapab entèvni pou ou. M panse emisyon sa janm di l la se yon emisyon k ap istorik paske la ou jwenn tout kesyon ki ta dwe poze yo, yo poze e repons yo klè e nèt. Nou pral pati pou yon lòt kesyon, kesyon yo sanble men gen pyèj nan yo. Kòman yon moun ki marye ka retwouve stati l? Statut sa ou di li pa selibatè men li ka retrouve yon lot statut. Bon ou depi yon moun te marye deja teknikman oubyen legalman an ayiti selon no lwa ou pap ka retounen pran stati selibatè la ankò paske maryaj la definitivman li chanje stati matrimonyal ou nan sans ke ou te marye Si w separe oubyen madanm ou mouri, si madanm ou mouri yap rele w vèf, veuve, e si ou divòse yap rele w divòse. Ki fè ke depi ou te gentan travèse fwontyè la asavwa selibatè d'un kote, maryaj d'un autre kote, ou travèse pon ki mennen w vè maryaj la, ou paka tounen vè le seliba ankò. Donk son sitiyasyon nou ta di ki irevèsib. Nan ki eta ke depi ou te fin marye a, lè w pa nan lyen matrimonyal la ankò, swa w divòse oubyen madanm ou mouri, oubyen yo rele w divòse, oubyen yo rele w vèf ou vèf. Ok.
Mèsi vrèman mèsi anpil Mesye Olivil. N ap pati pou yon lòt kesyon paske nou rete 2 kesyon pou n fini. Kisa kisa rete selibatè ka pote kòm kontrent pou yon Ayisyen opren de vil legal?
Bon alò, e kesyon sa a m te fè yon tou de tab avè l avèk lòt konfrè yo sou li. E lalwa pa kontrenn moun marye oubyen rete selibatè. Tou kòm larelijyon
ki di si w marye li bon, si w pa marye l pi bon paske yo konnen ki kontrent ki genyen nan maryaj la. Si w pa kapab dakò nan kontrent sa yo, Pa ranpe tèt ou. Pa gen kontrent vre si w pa marye, si w te selibatè. Pa gen kontrent vre. Sof ke, sur le plan sociologique, moralman tou, il y a cette tendance ke yo fè plis konfyans ak moun ki gon fanmi. m ta di an tèm de prise de responsabilité paske gen anpil moun ki pa angaje yo se paske yo pè echèk yo pè kisa maryaj la pote kòm kontrent ou wè men sosyolojikman palan lè yon moun fonde yon fwaye li gen yon responsabilité nan sosyete a yo ta plis fè l konfyans ke yon moun ki rete tout vi l selibatè e nou konnen Dèm ou pa two janti a l'égard de cette belle personne là al gon defo yon defo l genyen bay bèl tifi sa bèl ti bèl ti gason sa l pa ka rete pou l pa al pale son son son defo l genyen brèf m ta di la se sou le plan moral sosi sosyolojik gen plis gon rega gen plis gen m ta di sa sosyete ap di e e de ou men legalman ou pa gen ankenn kontwit sou deside E rete san ou pa mari rete nan eta de selibatè ke ou ye.
Ok e ok m panse se dènye kesyon kilè ou selibatè e kilè ou selibatè e nan pa kilè ou selibatè kisa seliba e kisa stati sa lè ou kite l li pote pou ou reyèlman pase pa egzanp e m konn wè lè m ale labank Dènyèman m t al ouvri yon kont, yo mande si m marye, epi m ap poze tèt mwen kesyon poukisa premye bagay yo mande m se sa, ki avantaj sa pote vrèman lè w marye an Ayiti? Alò, lè w marye an Ayiti, patikilyèman pou medam nou yo, e, bon, byenke sa m pral di a la a, li pa ekri nan okenn tèks de lwa, men, pa egzanp, yon fi ki marye, lè l prale, lè l prale fè paspò l, oubyen l prale ouvri kanè bank, tankou sa w sot di a la, yo mande l si l, si l marye, Epi pou l vin avèk ak maryaj la. Ok.
Donk, laj se yon stati sosyal, se yon, se yon pwogresyon nan, nan, nan, nan vi moun nan, men ki fè tou yo fè w plis konfyans, yo ba w plis responsabilite tou. Yo gen plis respè pou ou tou. Donk ki ki ki vin fè ke ou ta gen dwa non non non travay ant moun ki marye ak moun ki pa marye a sa m pral di a li pa yon bagay tipikman legal non paske um patwon ou li deside bay moun ogmantasyon lè yo vle bay moun avantaj sosyal men pa pa kont lè w marye yo estime ke ou gen plis responsabilite ke yon moun ki selibatè. Nan sans ke si yap bay ogmantasyon, si yap bay dezavantaj sosyo, ou kapab wè gon ti diferans, gon ti diskriminasyon ki ta ka nou ta ka rele diskriminasyon pozitiv, e ke moun ki marye a, pa le fèt ke li gen madanm, li gen pitit, li gen dè, li genyen dè depans anplis lap fè o kotidyen, yo bal on avantaj anplis Paske ou menm ki se selibatè la ou estime ke depans ou pa nan menm nivo avèk yon moun ki gen de twa pitit, ki marye, ki gen madanm. Ou kapab wè ke ebyen yo ta yo ta ka bay moun ki marye, gen pitit, gen madanm nan yon ti avantaj an plis pa rapò avèk ou. Men la ankò se pa pou w di sa m di a se se yon levanjil. Sa se apresiyasyon patwon yo pa rapò avèk moun ki marye a ki gen dè zobligasyon ki plis ke si ou pa te marye. Epi tou moun sa yo tou, moun ki marye yo, yo pi stab tou. Ou ka konte sou moun nan tou paske moun ki marye a ki gen anpil redevans ekonomik an tèm de depans, li pa p son kou tèt ki te travay ou a. Paske l konnen kite travay la jodi a, il fo peye lè lwaye, il fo peye lè frè de skolarite, il fo tounen a manje a la mezon, il fo ke lèzanfan sabiy. E pa konsekan, moun ki moun ki selibatè la li limenm, sou kou tèt la, li vire do l li kite travay ou a, e men ou menm ou nan kouri. Donk sa vle di ou te kapab, sa vle di nan sans m ap pale a la, e patwon yo, yo kapab plis bay enpòtans avèk moun ki marye a, paske se moun ki marye paske Yo tou gran moun sa yo, moun ki kapab pran responsablite e ki angajman yo fè ke e pa sou kout tèt yap kite travay la. M dakò.
Vrèman se te dènye kesyon pou m fini e ou pa gen nou toujou mande chak moun nou gon antrevi avè l oubyen nou ap gon kozri avè l. Pase kozri yo lè m ap fè yo se mwen m avèk moun nan ki pale men la se nan kad antrevi e sa fè se ou menm ki plis pale. Eske ou gon konsèy ou te ka bay sou sa m sot pale a avèk 2 moun? Alò konsèy mwen ta bay avèk la jenès ayisyèn kap tande la, piske se mwen di la jenès ayisyèn piske se an Ayiti nou ye, avan wal marye li ta enpòtan si w pa ka peye sèvis yon avoka pou konsiltasyon ou ka al ka yon notè tou pou l ba w kèk enfòmasyon. Oubyen ou chèche kèk zanmi, si w se moun ki konn abitye fè lekti, piske lakonesans se pa yon bagay ki se afè yon moun, se nan liv ou jwenn sa, nan sou entènèt egalman, ou ka toujou chèche kèk kòd tèks velo ayisyen pou w gade, pou w wè. Ki obligasyon mwen genyen lèm chwazi pou mwen marye? Paske maryaj la li pral m ta di modifye lavi ou jiskaske ou mouri. E tout byen ou pral fè tou yo pral sijè ebyen a dè tèks lego. M ta konseye tout moun menm si nou renmen se nòmal pou nou renmen men pa kite e bagay sa monte nan tèt nou jiskaske nou pa menm genyen reflèks pou nal gade avan nan naje nou pou mal gade kisa lalwa di sou kesyon maryaj lòt bagay ankò map di avèk piske mwen se kretyen pastè yo tou avan yo marye moun yo konnen krik yo konnen krak mete moun yo chita fè fòmasyon pou yo chèche avoka envite yo vin fè dè konferans pou yo kapab egzakteman. Timoun yo, nan sa ou al antre a la, men ki enplikasyon legal. Paske le mariage est à la fois un acte civil et un acte religieux. Trè souvan, yo mete moun yo nan anbyans religieuse la, men yo bliye pou yo di moun nan, sa ou pral fè a la, se la lwa ki reji l. Paske si ou vin marye legliz, ou pral gen acte civil ki anrejistre, mariaj ou anul. Oh!
A wi, maryaj la nul, fòk gen ak sivil ki drese pa yon ofisye deta sivil. Kote moun fè bèl seremoni, lasosyete, bo figa, anpil manje, gagòt, krik. Non, depi ou pa gen ak sivil, maryaj la li nul, se kòmkwa ou pa t janm marye. Ebyen.
Donk, se konsèy sa m t ap pwodigue avèk moun k ap tande m yo, pwobableman nan yon lòt emisyon ta genyen pou nou kapab pale sou koze sa. Ok vreman mèsi
Olivier Pierriche map di nou mèt la se pwofesè m paske ane ki sot pase a li te fè kou fransè mwen se li menm ki te pwofesè fransè m e vreman lèm kwaze l jodi a sa te fè kèm kontan ke m pral entèvyouve yon pwofesè lekòl mwen. Vrèman, mèsi chè mèt, mèsi paske w te aksepte ban nou antrevi a. Se mwen pou remèsye ou e m espere entèvyou sa a, antrevi sa a, l ap ka pa pi vit pou n ka pral tande. Wè.
Mèsi a chak grenn moun ki te pran tan ou, ki te pran san w pou te tande emisyon an. E sèt emisyon avè ete prezante pa Jonathan Marcellus, votre podcasteur préféré. Se gras o sipò de notre chè kolaboratè e ami Josvarin e ankò une fwa je vous remercie. Dezole si m pat gentan salye l nan debu a, se yon zanmi, yon kolaboratè vwa e se yon se yon oditè ki tande podcast sa, vwa l se premye moun m ka di ki tande podcast sa, se gras a li menm si nou ka fè si nou ka jwenn antrevu sa, se Gody Rolph Jacques. Vrèman Rolf mèsi bokou paske w te fè tout mwayen ki posib pou w te fè l, paske nan premye nan premye kozri a li te twouve ke nou pat pale de selibatè reyèlman paske se mwen menm ki te pale e gon pakèt aspè ke m te neglije e ou konnen reyèlman Jonathan pa pa konn anyen gen nan sa k konsène dwa sa di pa ta pral pale de sa yo e byen jodi a nou te gen chans pale de sa yo avè w. E vrèman m swete emisyon sa li te rantre li te rantre lakay ou e l te sèvi w avèk yon pakèt bagay. Ou ka toujou rete an kontak avèk avèk mwen se swa ou kontakte m sou rezo Jonathan Marcellus oubyen ou kontakte paj pòdkas nou an ki se JM Unlimited Brand ki vin bay JM Unlimited BL sou tout rezo sosyo yo. Kontakte nou pa egzanp lè w sou lè w ap tande nou sou Spotify oubyen lòt aplikasyon yo abòne. Abòne avèk avèk paj podcast yo epi wap jwenn nimewo wap jwenn adrès gmail nou pou pou kontakte nou. Email nou disponib sou tout platfòm yo nèt. Sa vle di lè wap tande sou Spotify evalye podcast sa pou yo ka metel devan paske podcast yo bezwen sa. E anplis ou konnen podcast son son bagay ki mekoni an Ayiti dayè moun yo prèske pa tande emisyon radyo e lè yo resi tandel yo prèske rate emisyon nan lè yo te gen pou yo te tandel la. Mèsi a ou menm ki te pran tan w pran san w pou te tande emisyon an. E pa bliye liv di mwa se La magie de voir grand. On moun ki pat genyen l m te di w m pa gen dwa pib m pa gen dwa pataje l sou oken rezo sosyo paske m pa gen dwa sa men si w ekri m an prive ou pa ou pale sa avè m petèt m genyen l an pdf m ka pataje l avè w. Mèsi a ou menm ki te tande emisyon ankò yn fwa mèsi a la pwochèn se te se tè votre podcasteur préféré Mister JMD Jonathan Marcellus mèsi ankò yn fwa mèsi bokou a la pwochèn.